What's up what's up guys byenvini ankò sou chanèl la nou konnen deja non pam se Bright e jodi a ankò mwen pote yon nouvo video sou chanèl la nou pral pale ankò de divergence divergence ok e ke nou pral mete yon ti presizyon pou ki sa paske gen anpil moun konnen ki pral di ok mwen fè stop loss paske Peter te pale de divergence e ke mal itilize divergence lan e ke kounya la Mwen fè stop loss. Sa ke pou nou konnen se ke se pa tout divergence pou nou konsidere. E nan video sa, m pral prezante nou 3 tip de divergence ke m plis jwenn nan market lan ke m konsidere. M pap di plis jwenn nan market lan, se yo menm menm mwen preske itilize nan market lan. Ok? Paske si ke

Ok, m pap pran, m pap konsidere yon divergence ki nan mitan wout. Lè m di nan mitan wout, an n konsidere ke divergence lan te fèt nan zòn la ou konsa. Market la pa pran anyen, e ke divergence lan fèt nan pair sa la, li fèt konsa, e pi nan pair sa la, li fèt konsa. M pap konsidere divergence lan paske li pa pran pyès likidite.

Nap di ok la nou te gen yon high nou gen low nou gen high donk nap tann market la la nan order block sa ok pou nou antre but se lè sa market lan li pral trap nou paske la market lan gentan bay yon sinyal ke l pap rete bullish ankò ke lap pase bearish paske pair sa ki korele positive ansanm avèk pair sa yo pa fè menm mouvman NZD USD pa al chèche anfèt pa al kreye nouvo high sa.

So, nan avan se nan dezyèm ka. Nan dezyèm ka, e la nou gen preske menm jan, sof ke tou le de per yo kou nya, yal pren likidite an kite la. Ok, likidite an kite la, kite nan high sa a, tou le de yo moute yal pren. But, le tou le de fin moute yal pren, sou tet li, yo kreye divergence lan. E ka sa a, mwen resevwa l, an mwen wè l anpil, nan denye semen sa a ki sot pase la. Sèt tou lè 2 al pran likidite an men sou tèt likidite an kounye a market lan li kreye divergence lan e se apati de la kounye a mwen menm mwen rantre an aksyon mwen pral chèche mitigation, institutional candle, imbalance pou m antre pou m chute ansanm avèk market lan ok tou lè 2 al pran likidite ak te la but sou tèt likidite a lè ou la m gen dwa di ke li ou fè yon distribisyon. Ok. Ok. La yo fè yon distribisyon. Ok. E ke tout suite apre, market lan li chute. Men sa k fè mwen ke yo fè yon distribisyon, se paske la, market lan, lè l fin pran an um, high sa a, mwen market lan fè sa a. Tou lè 2 chute vrèman. NZDUSD al pran high sa ke l te fin kreye nan sesyon sa. Mouvman sa le plus souvent l fèt lè ASEAN fin fòme epi London pral ouvè. ASEAN fin fòme, London pral ouvè, li pran high ASEAN nan epi l chute. Se yon bagay ke m ap wè souvan nan mache a. Ok. Ou di mwens menm si se pa ASEAN London, but ou nan yon sesyon, sesyon avan an li just fè l epi l chute. Sonje ke high sesyon yo tou se.

Pou m antre nan divergence lan, se pa selman divergence, nenpòt trèd m ap antre an, fòk makèt lan pran likidite. Ok, mete sa nan tèt nou. Ok, e petèt ke lontan gen kèlke erè m te konn fè, bat kounya m pa fè yo ankò. Ok, gen kote kòm se m pa pran trèd. Tou natirèlman, sa pa vle di ke trèt la pap bon, men apre anpil tan backtesting epi travay tou, mwen wè ke a chak fwa ke mwen deside ret tann ke makèt lan mete tout moun deyò e ke mwen menm mwen rantre, non sèlman trèt mwen ale pi rapid, paske yo gentan met tout moun deyò, yo menm yo pral pran direksyon pa yo a, trèt la ale pi rapid epi Setup la toujou pi fluid. Ok, clear, fluid, fasil pou wè. Se pa goumen wap goumen market lan pou chèche yon setup. Ok, so m pa konnen si video sa te ede nou guys. M panse ke lap vreman enpotan pou nou kapab konprenn kilè, kijan, ki fason pou nou trèt avèk Divergence lan nan stil pa m, paske anpil moun trèt Divergence lan jan ke mwen moutre nou la avèk 2 pè ki korele pozitifman, men pa kont, yo itilize l nan yon lòt fason. Ok, gen moun ki tann makèt lan rive sou yon zòn pi way pou yo itilize l, gen moun se week off yo fè, men le fè ke yo konnen Divergence lan, yo gen tan konnen,

Ok, l ap kreye tou lè 3 la, apre sa pou makèt la retounen sou li pou l kontinye chute. Pafwa l konn fon bèl ti chute avan, apre sa li retounen sou li, li chute. Sonje pou ki sa nou aprann divergence lan, nou aprann divergence lan pou nou pa pran nan stop loss smart money tradisyonèl ke nou ap etidye yo. Ok, se pa ke yo pa bon, men tout bagay gen bon pati yo, gen move pati yo, e divergence lan li ede nou konprann move pati SMC kote ke nou fè stop loss. M pap di bètman, men san ke nou pa konnen. Alò ke makèt lan te gentan bay sinyal ke l ap shift direksyon, but se petèt nou menm ki pat konprann, se petèt nou menm ki potko konnen ki sa ki divergence lan. Donk, yon fwa ke ou konprann divergence lan e ke ou aplike l nan fason ke mwen menm mwen aplike l lan, m garanti w, pa a san pou san, but m garanti w ke non sèlman vizyon trading ou ap chanje e ke fason ke ou te konn fè stop loss nan makèt lan, Lap totalman diferan. So m espere ke video sa a te ede nou guys ansanm avèk Divergence lan. Sonje pataje video a, like, kite yon kòmantè. M ba nou randevou nan yon lòt video guys. Bye bye. A la pwochèn.